Ke n ap viv yon moman difisil, m pa kwè nou ka rete bra kwaze. Nou vin di maten an, se pa bouke pèp ayisyen an bouke, se pa fatige yo fatige, men se kapab yo pa kapab ankò. Lè w pa kapab ankò, ou pa pale de rasanbleman. Ou pa pale de manifestasyon, men ou pale de soulèvman. M te deja pale de soulèvman lè manif Okap lan, se tout vil la ki leve kanpe, se tout depatman an ki leve kanpe e se tout peyi an ki debake Okap. Nan sans sa a, sitou onivo Lwès lan, nou tou pwofite pou n remèsye yo. Lè n pale de soulèvman. Bon bagay! M wè gen yon deklarasyon popilasyon an fè, m wè yon pakèt esklav a talan, m wè yon pakèt esklav domèstik, y ap reyaji fas a kri pèp ayisyen an. Se de chwa nou gen wi. Ou byen nou mouri, ou byen nou viv. Ou byen nou mouri, ou byen nou viv. Viv peyi, viv Bondye. Li mete ou lonbo, li mete ou lonbo. Pèp Ayisyen, m ap reponn esklav a talan yo, m ap reponn esklav domèstik yo. Nou pa wè se bank yo ki mete n nan sa n ye la a? Se yo k finanse kandida e ki koz yon seri de dega ap fèt anndan peyi a. Ban m pran egzanp. An n pran gaz lan pa egzanp. M pa t dwe site non, men nan sa m ye la a m pral site kèk non. Pou kèk vye elikoptè, Sheriff Abdallah bay Jovenel Moïse nan kanpay elektoral. Pou sa, li pran gaz lan, nèg bank yo toujou wi, li pran gaz lan. Gaz lan l pran an, li mennen katastwòf pou nou pèp ayisyen. 1, Moun yo ap goumen pa ponp yo. 2, Plizyè vil, plizyè katye, moun brile, kòz mesye bank yo. Jodi a, Moïse Jean Charles pa te janm di l ap boule bank, mwen se yon responsab. E si m te di l, nenpòt ki moun, vin avèk prèv la. Men Moïse Jean Charles ka manifeste nan sa popilasyon an di. Se sa m te vle nou konprann. Moïse Jean Charles te di li pral fèmen pòt bank yo. Sa, se yon nèg ki kandida, se yon nèg ki alèz nan sosyete an, ki gen machin. Se yon nèg ki ka manje, ki di l pral fèmen pòt bank. Men moun ki pa ka manje yo menm, yo di yo pral brile bank. Bon nan ki byen nan sa mezanmi? San byen nan sa? Mwen m ka manje m gen machin si m vle vwayaje m kapab m di map fèmen pòt mwen men moun ki pa ka manje yo ann fon kalkil jounalis yo ke la près pale ekri te televize lè n gade semèn pasan ho yo e menm jodi an on ti mamit diri Se 115 goud li te fè wi. Gen de kote al 125 goud wi. Lè sa a, lajan an te 155 goud pou yon dola. Si n pa t leve kanpe, chak jou yo mete 4, 5 goud sou dola a, ebyen nou ta pral tonbe nan 200 goud pou yon dola mezanmi. E lè sa a, ou ta pral bezwen. 150 goud, preske 200 goud pou yon ti mamit diri nan kapital la, sa moun nan nò ap rele goblè. Eske nou ka reponn sa? Maten an, m vin denonse tou moun esklav yo, esklav talan domestik yo. ki pran malè k ap atake m yo. Bon nou pa wont, sa pa di moun yo di yo pral leve konsa pou y al brile bank non. Yo di si dola a pa desann preske 100 goud, yo di si yo fè transfè pou moun yo, yo pa ban moun yo dola yo, yo di yo pa ban moun yo posiblite pou yo fè biznis. Ban mwen yon ti tan silvouplè. Ban mwen yon ti tan. Maten an, piga jounalis yo ap pran sa popilasyon an di pou yo dyabolize l. Ki sa k mennen vyolans? Se vyolans ki mennen vyolans. Yo fè vyolans politik sou pèp lan. Yo fè. Vyolans ekonomik, pa egzanp, lè gran nèg la leve nan bank yo on jou maten, yo di yo bezwen 5 milyon dola meriken, epi yo bay lòd a anplwaye yo men kito pou yo kapab mete dola a pa rapò ak goud lan. Ebyen, lè sa a, popilasyon konstate y ap fè labi, e lè sa a, lè popilasyon reyaji, Se pa Moïse Jean Charles non, okontrè mèt bank yo ta dwe banm on plak an nò paske m fè yo konnen opinyon popilasyon an mwen m tap di fèmen alòske men popilasyon an di brile. Si moun ki esklav yo ka pale pou bank yo olye nou plenyen, olye nou kriye se pa plenyen pou nou plenyen. Se pa kriye pou nou kriye, di bank yo, ba bank yo konsèy pou yo desann to dijou a epi ba moun yo dola yo. Poukisa nou pa fè sa? Olye nou fè sa, m'en pakèt atis, e pa tout non la verite, k'ap fè videyo, mwen gen nan yo gen 2 jounalis k'ap dyabolize nou, mwen mande yo pa etone si popilasyon di li pral brile. Fò nou pa egare, lè nou di soulèvman nou pa di sa soulèvman gen ladan. Soulèvman an pote tout kalite bagay. Se sa m vin anonse maten an. Maten an, m vin kenbe menm mo soulèvman pèp ayisyen. Se sa m vin di maten an. Menm mo soulèvman an, se li k toujou la. E si bank yo pa korije kaye yo, malè ka rive yo. Malè ka rive yo. Se sa m te vle di. Se pa paske nou vle non. Se grangou k ap tiye moun yo. Moun klas mwayèn yo, yo pa egziste ankò, yo tout kite peyi a, moun geto, moun seksyon kominal yo, lapolis, taksi moto, moun k ap travay nan bank, nan leta, ouvriye yo, peyizan yo, yo pa kapab ankò. Jounalis yo, yo pa kapab ankò. Si n pa kapab ankò, ebyen nenpòt bagay ka rive, men se pa Moyiz Janchal. Dola konnen yon lòt chapit. Dola pral bese. Lè n fini, nou gen 10 jou. Nou pral monte katye jeneral nou devan gwo zouzoun k ap enpòte diri, k ap enpòte farin. Kap enpote pwa, kap enpote sik, kap enpote lwil anndan peyi sa. Eskize m. Moun ki gen posiblite kap enpote fè, siman, tol anndan peyi a. Fò w korije kaye yo apre 10 jou. M pa pale de klas mwayèn nan, m pa pale de ti mas la, men gwo zouzoun yo. Lòt semèn, nou pral mobilize devan magazen yo. Pèp Ayisyen, nou goumen twòp pou gaz. Fòk pwoblèm gaz la rezoud!

Kache gaz lan ap vann li leswa moun ap goumen pou gaz nou vle fini ak bagay sa a lòt bagay nou vin anonse moun yo nou vin anonse pèp lan e parapò sa ki la a pwoblèm ensekirite pwoblèm lavichè Ariel paka dirije peyi an nan sans sa a. Pitit Desalin mande depa Ariel san kondisyon. Pitit Desalin mande depa Ariel san kondisyon e nou mande moun. k ap suiv nou. Mobilizasyon an apati de 7 septanm li pral reprann nan kapital la. Tout moun prepare nou 7 septanm mobilizasyon nan tout peyi a. 7 septanm mobilizasyon patikilyèman nan kapital la. E nou fè apèl a tout moun de bòn volonte, moun ki pa dakò pou yo mouri ak grangou. Moun ki pa ka voye timoun lekòl, chofè taksi yo, kamyonèt yo, taksimann yo, yo tout mande yo prepare yo, ouvriye yo, anplwaye leta yo, nou tout dyaspora reyèl ann Ayiti fè solidarite avèk nou. pou mobilizasyon pran nan tout 4 kwen peyi a. Nan sans sa, nou pa responsab Ariel si l pa retire kò l nan tèt peyi a, paske Pou nou fini, pou nou fini, ensekirite ki gen la a, swa moun nan gran sid peyi a, swa moun nan kapital lan, Swa moun nan zòn Kwadèboukè, Laplèn, ikonpri Latibonit, moun yo, yo pa konn kise pou yo rele. Le fè ke pa ka gen solisyon, ebyen nou pa gen lechwa pèp ayisyen. Tout moun, se pa manifestasyon, soulèvman jeneral nan tout kat kwen peyi a. Pou nou fini. Nou te Okap, nou wè sak pase Okap. M pwofite de manif sa a pou nou remèsye LECAP, men an menm tan tou pa bliye nou te bay bank yo 3 jou, tande byen wi, nou te bay Unibank, nou te bay Bank Santral. Nou te bay Kapital Bank, nou te bay Bank de l'Union Haïtienne, nou te bay Banque Populaire Haïtienne, nou te bay bnc, nou te bay Sogebank, Unibank, 3 jou pou yo te mete devwa yo pwòp. Malerezman, yo pa mete. Te vwa yo po, an pati, de kelke je kap vini la yo, le kap pral kanpe devan bok yo, se sam te vin anonse la. Pèp ayisyen, jounalis ki la yo, nou rive nan kafou, nou pa gen le chwa, tout moun ap mou anndan peyi an, menm si yon moun nan abiye, li mete bèl chemiz, li mete bèl pantalon, grangou ap tiyel, nou paka dakò bagay sa pèp ayisyen. Pèp ayisyen. Nou pa gen le chwa, se pa nou ki vle, men se bank yo ki mete nou nan sitiyasyon difisil sa a. Nou oblije reyaji e n ap reyaji fò. Sa k ka sove bank yo, se bank yo menm ki pou sove tèt yo, se pa esklav a talan, se pa esklav domèstik, okontrè. Nou mande esklav a talan yo, nou mande esklav domestik yo pou yo bay bank yo konsèy, pou yo tande larezon. Ekonomis yo mete kò nou akote semèn sa yo. Dola k monte a pa gon fòmil ekonomi. Dola k monte a se yon desizyon politik kont mas yo, kont klas mwayèn pou yo retire tout sa ki ka ede yo kreye richès. Nan sans sa a nou konprann sa. Pou rezon sa a, nou di ekonomis yo n ap fin netwaye koze dola a apre n ap remèt ekonomis yo lajan an, dola a, pou yo menm yo fè swivi an pou peyi an devlope. Men annatandan, sa ki la a Li pa gon fòmil ekonomik pou li, se sak fè sèl fòmil ki genyen se leve kanpe poun fè bank yo fè bank, si nou pa leve kanpe bank yo ap tiye nou tout pèp ayisyen. Pèp ayisyen nou pa reskonsab pèsonn moun, menm jan bank yo kòz nou mouri, bank yo kòz pitit nou al pase tray chili, al pase tray brezil, meksik, tiki e nan tout peyi yo gang yo ap tiye moun. Nou pa kapab ankò! Nou pa kapab ankò! Nèg bank yo, se yo k mete nou nan sa, e yo jwenn yon gouvènman, yo jwenn yon leta ki kosyone yo, e sa k fè n ap pase pran ni leta ni bank yo. Pèp ayisyen, kenbe la pa lage, nou deja nan mitan rivyè lan. Nou pa ka fè bak, nou kenbe menm mo dat la, on soulèvman pou netwaye peyi an, gen on pakèt moun ki pa ayisyen ki vini yo pran peyi nou nan men nou epi pou nap fè tchoul yo. Pèp ayisyen nou pa gen lechwa, leve kanpe jiskobou jiskaske nou libere peyi nou. Moyiz Jan Chal pa nan koze eleksyon ankò, nou abandone nan eleksyon, nou nan soulèvman, nou nan leve kanpe.